Sak fè m te di te kite gouvènman an, se dèske mesye Raoul Cédras avèk Michel François ki te gen menmiz yo sou prezidan Nérette. Prezidan Nérette twouve fè yon konsèy, twouve fè yon kabinè ministeryèl, fò l voye l katye jeneral pou yo apwouve l. E dènye kout tiye koukou a. Se kant mesye Marc Bazin fin fè mesye sa yo konprann li pral fè yo rich si yo mete l premye minis nan plas Jean Jacques Honorat san prezidan. Donk li pral fè yo rich e l di mesye yo li pral fè prezidan Aristide aksepte l kòm premye minis pou leve anbago. M di bagay sa se yon plezantri ou fè timoun. Mwen m di m pa dakò e ke e m te di yo si yo fè sa m ap demisyone men a dir vrè premye minis la li pat nan liy sa menm li menm. Se densi ke malerezman tou de moun sa yo mouri m ta byen renmen yo la pou yo ta rele sa pou yo ap di si se manti m ap bay ni Bazin. Ninirèt e nèg yo fè vila dakèy ke nou te konnen yo pou yo mete vi Marc Bazin e mwen menm di yo si Marc Bazin antre nan palè a kòm premye ministre an plas ou gouvènman ki non sèlman lejitime e konstitisyonèl ki ap prete sèman Par devan lasanble nasyonal, je demisyon. M di sak pou fèt koulye a se eleksyon k pou fèt. Mesye yo pa okipe m. Yo vin enstale Bazin. Se jou la m vin nan palè avèk yon bwat katon nan men m. M monte nan biwo m, met tout afè m ladan l, m salye Premye Minis la, m di l m pa nan bagay sa ankò. M desann radyo nasyonal lejou menm, m fon deklarasyon k fè tout peyi a cho. Sonje sa. Hay!
Lè m sot nan lari m ap monte lakay m wè tout moun konsa met men nan tèt. Yo wèm mouri deja. Yo te tire sou ou tou? Wi, se apre.
Mwen di a konte de se jou, mwen pa apiye okenn gouvènman ki anndan peyi a. Ke koudeta mete. M di a pati de se jou m pral travay pou m fè prezidan Aristide retounen nan peyi a. Se yon bagay ekstrèman grav piske ou t ap sèvi a nèg yo epi ou menm ankò ki vin di sa. Se yon bagay ekstrèman grav. Li pa grav okenn men se konstitisyon an m ap swiv.
Men si ou t ap swiv konstitisyon an li pa di koudeta. A wi atik 149. Non li pa di koudeta. A kèlke koz ke se swa. Sa vle di ke san eksepsyon okenn, san rezèv ni eksepsyon. Fòk gen admèt tou Aristide te endijès, t ap prese nan vyolans. M pa ka nan vyolans. M pa nan vyolans. Mwen nan vyolans sèlman lè m te nan lame. Men kounye a e menm ou menm ankò ki vin mande vyolans lan tounen. Ou pa wè gen yon kontradiksyon? Pa gen okenn kontradiksyon.
Ant yon moun ki te eli e yon moun ki fè yon koudeta, m prefere moun ki eli a. Nan kèlkeswa kondisyon li te eli a. Epi li Aristide tou non w travay avè l? Non.
Aristide non. Men Aristide la, Aristide te rele m ofri minis enteryè, m refize, li vin li vin ofri minis lajistis, m fè l bay Garry Desadly, li vin voye chache m men Jeannesi Lucien la ansanm avèk Oriel Jean yon bann machin vit yo vin chache m lakay mwen pou m premye minis nan plas Yvon Neptune, se ke je refize. M di non mèsi. Se pa yon kesyon de djòb. Sou rezon de peyi. E se pou menm rezon sa k fè moun piten Jovenel. Jovenel pa Jovenel pa gen anyen lap regle la. A bon?
Jovenel pa gen anyen lap regle la pou peyi a. Pou tèt li a fanmi n wi men pou peyi a non. Se ou wi k sot nan tribinal a pitit ou k sot pran yon viktwa sou Senatus, sou Youri Latortue etc. Rika. Li mèt. Gon pwoblèm la. Nan pa wè ke tou mache evole avèk letan. Lè sa a, gode a te kòmanse plen, men li pa t plen pou l te ranvèse. A bon?
Wè!
Lè a m t al plede pou Jovenel la, m te gentan avèti yo si mwa alavans ke m ap demisyone wi. M te di yo sa. Yo ka pa t vle kwè m. Afè gadò si w pa kwè m. Mwen m toujou serye. Dayè, moun ki renmen bay manti pa janm renmen kwè moun lè se manti y ap bay. Ou ap pale de kiyès? Ou menm ki mantè a oubyen? De Jovenel. Jovenel se moun ki boure m a manti. Oh, ki manti konsa? Bon, bon, bon, mèk yon anjòl, bon, sa yon enteresan. Ki manti prezidan ba ou? Paske nou n konnen kou an 24 sou 24, sa se pèp la, et cetera, men ou menm pèsonèlman, ki manti prezidan ba ou? Non, pèsonèlman, mwen menm, lè Jovenel voye rechèche mwen, li fè rele m, mwen te di moun yo m pa nan fè Jovenel mwen. M di moun nan, mèsi bokou, je ne connais pas ce monsieur, m pa, m pa janm chita pale avè l, m pa konn sa k nan tèt li, ni sa k nan kè li, m pa pral mache avèk yon moun pou m mache yon moun. Yo rele m yon dezyèm fwa, mwen di non. Finalman, li konnen ke m te bon zanmi Jean-Henry Céant, ki se yon lòt moun ankò.
Sa di yon lòt moun ankò, yon lòt mantè? Yon lòt mantè.
Mwen menm, mwen menm, mwen menm se yon moun tout bon m ye. Lèm di w wi se wi m di w e tout moun te wè tout lèm te avèk Joseph malgre lap fè yon seri de bagay ki pa sa m kenbe avè li men o mwen fò respekte m fò respekte m dènye gout dlo gran festival sa se kòd penal la moun y ap pale w de tè ke m genyen men moun yo pa konnen ke Jovenel

Bay pèp la, se bay pèp la. E tan wap entèwonp mwen konsa pito ou tande pito, wap eseye wap konprann. Banm tande w. E ou menm fèm bliye kote m te ye ansanm avè w. Bon e. Wap bliye ou. Pwoblèm mwen avèk Jovenel se ke Jovenel enkoyeran. Lè w di l yon bagay. Li pa fè. Li te vin avèk, li te vin avèk, premye bagay li vin avèk li nan palè a, se yon sòt de, kouman l balè a te rele, sektoryèl, bay, pou l te fè konferans. Sektoryèl avèk lè. Konferans. Mwen di prezidan bagay sa pa p mache, se pa sa w vin regle isi a. Sa w vin regle isi a se manje ou pwomèt pèp la, travay, se sa pou nou fè. N ap envesti nan lagrikilti. Dayè, m bay misye de bon pwojè ke l pa fè. Premye pwojè. M gen 39 an m ap fè politik, jen mè kontak osi entènasyonal, nèspa? M te yon senatè de la repiblik, m pat nenpòt senatè. Al mande, al poze kesyon ya di w. M te yon konstityan. M te nan peyi an. M te konstityan, fò w gade pou w wè kontribisyon m nan konstitisyon sa. Ebyen bon, la Hollande. M voye fè nou kado 80 pon metalik. Kado m. Se pa pou di w vann pou di w ke m ta eseye fè yon ti kòb sou kote. La sèl kondisyon, se te pou nou te peye transpò yo. Sa se te pou bay gouvènman, gouvènman. Mwen ap gen yon mwa ladan. Enterè m nan pon yo.

Li fè 3 zè tap tann li se jou la, polis la vè konn bann diplomat m tande, lè l ouvè pòt la l te vè 3 zè pase, li wè mwen, li di m apa w la, m di wi men kote w prezidan, li di men vin antre, m antre epi m bal tout depliyan yo, m di se kado y ap fè nou yo. Se jou la pito l te di m non nou pa bezwen. Yo te tou voye yon ti agreement tou, si n aksepte annik siyen l la sèlman, sa sèlman yo bezwen, lè fini epi y ap ban nou dat pou yo voye kò yo. Mwen m te di yo n ap peye transpò yo a larivaj. Mwen pou evite pwoblèm. Pwoblèm. Prezidan di m al jwenn minis Travo Piblik la. Nou sonje ki yès. E si non te vin nan bouch mwen m tap ba w l la. Gayo. Gayo. Lè m al jwenn Gayo, si se manti Gayo mèt rele la. Gayo di mwen. Non mèt Joel son gwo avoka tankou ou konn kouman bagay yo fèt, bagay yo pa fèt konsa. M di enben kouman yo fèt poun fè yo konsa, li pa ka dim. Bon men m gade, se gade m gade m wè prezidan an jwe m, li voye m bay nèg la epi nan wout li rele l li pa okipe nan zafè kbay li yo. A bon?
Ou si prezidan fè sa? M pa si, non m pa pral di w m si. M di mwen sipoze. Ok.
Paske prezidan pa ka voye m bay minis li. Dayè depi l te vin bay minis la m sipoze li dakò. Se kayo, yo di se kayo se pa gayo. Se kayo. Bon ok, kayo, kayo, kayo.
Bon, sa a pase.
Ay premye manti ou pran nan men misye.
Lòt la li plis.